So guys, ou menm ki ta renmen konnen kòman pou rechaje sou Google pou kapab voye kado sou tiktok, pafwa ou konn antre anba live yon moun, ou ta renmen fè yon jès avèl, ou ta renmen jwe pou li, voye kado pou li, men ou pa konn kòman pou rechaje. Jodi a nan videyo sa m vin moutre w kòman ou kapab rechaje sou Google byen fasil pou voye kado sou tiktok. So, pou n fè sa, ou prale sou telefòn ki nan men w lan, ou pral enstale yon vpn. Ok. Ou al enstale yon vpn, ou ale sou Google, e sou Play Store pardon, ou ap enstale vpn, ou ap ou ap make vpn, ok, ou ap pran sa, mwen mte tou gen sou telefon mwen, m ap klike sou ouvri, ok, ok la mwen mte tou gen konekte sou telefon mwen, m ap klike sou li pou m dekonekte l pou m ka montre nou, so. ou prale nan anplasman, kote ki make anplasman an lè a la. Ok, w ap n ap chache Brezil paske Brezil lè w rechaje sou li li pi bon, ou bay mwens kòb yo ba w plis pwen. Sa vle di li pi bon. Se sou Brezil pou n toujou rechaje. W ap klike dwèt ou kote ki di Brezil la. Ok. La jan nou kapab gade la vpn nan gentan konekte sou telefòn mwen. Kounya la lè w fin fè sa pou rechaje wap fè bak ou prale sou Google ok ou prale sou Google ou pral nan bò de rechèch lan wap tape tiktok coin jan nou wè m make l la epi wap voye l ale. La wap pran premye ekriti ki make an ble a, wap klike sou li. Ok, wap klike sou li. Lè ou rive nan espas sa a, yo di ou konekte pou obteni de pyès. Kounye a la wap klike sou ekriti wouj lan. Silensyo. Epi, la a yo di ou swa ke ou konekte avèk TikTok, oubyen ou konekte avèk nimewo telefòn ou oubyen imèl ou, oubyen ou konekte a Facebook oubyen, ou wè, nou wè tout. Kounye a la wap chwazi youn. Ok? Pou pi rapid, mwen mwen pran premye a ki se koneksyon rapid avèk TikTok. Mwen pran premye a. Mwen klike sou TikTok la, aplikasyon an. Epi, n ap tann li, n ap tann li. La a, l ap chaje, l ap mache. nap mache la yo voyem sou kont mwen an wap fè se konekte ok se konekte la nap tann yon ti tan nap tann nap tann nap tann paske wal konfime ke pou yo wè si ke ou pa yon roblo ok la nou fin konekte m fin konekte avèk kont tiktok mwen kounye a la m pral rechaje ou menm si ke pyès sa yo wè la egzanp nou wè 30 pyès 30 pyès anm pou 1 dola 8 santim 100 pyès pou 5 dola 99 santim pero si w wè e pa sa wap chache wap ou vle rechaje pou plis wap klike dwèt ou sou koutim wap klike sou koutim so wap mete kantite pyès ou bezwen rechaje a banm pran egzanp avè nou map rechaje son egzanp map montre nou map jis montre nou kòman egzanp si map rechaje pou 500 pyès ok map mete 500 la epi map fè 500 pyès la gentan pou 2 dola e e 99 santim map klike sou rechaje ok la yo voyem la yo di eske se avèk kat mwen map rechaje debi kat mwen oubyen avèk paypal oubyen avèk benno benmo bòt m pa gon ide de benmo a vrèman ou menm si se avèk kat ou wap klike sou kat ou konsa. La yo pral mande w antre nimewo kat ou, w ap antre nimewo kat ou la, w ap antre non ki sou kat la patati patata tout bagay sa yo dat espirasyon anm kòd sekirite tou sa epi w ap fè lè w fin fè tout sa yo w ap fè w ap klike dwèt ou sou ti bagay sa wè l epi lè w fin mete tout enfòmasyon w la kòman m pa mete enfòmasyon w ap fè peye mètnan apre sa So, si w pa p rechaje avèk kat ou, w ap fè bak. Si se sou PayPal kòb lan ye, a PayPal ou vle rechaje, w ap klike sou PayPal, w ap pran PayPal, egzanp, ou klike sou PayPal, ou fè asosye se mòd de pèyman, jan m te di nou an, ou klike da, epi ou fè aksede a PayPal. Kòm mwen m pa p rechaje, se yon egzanp m t ap montre nou, so, Se konsa ou kapab rechaje sou Google pou voye kado pou moun sou TikTok. So, kounye a lè ke ou fin rechaje, ou prale, nou pral moute sou TikTok lan pou ou kapab wè pyès ou sot rechaje yo. Ok, la a mwen sou kont mwen an, wap klike dwèt ou kote ki di solde. Ou byen w ka kle dwèt ou yon lòt kote tou. Pam nan tou parèt. M klike la. La ou wè kote ki make pyès lan. N ap wè m gen zewo pyès paske mwen pa t rechaje. Nou wè? Kote ki di zewo pyès lan. M pa t rechaje, mwen gen zewo pyès. Kounye a ou menm ki te fin rechaje, lè w moute la w ap wè pyès ou yo la. Avèk pyès sa yo, ou kapab voye nenpòt kado avèk pyès ou sot rechaje yo. Se konsa ou kapab rechaje sou Google pou w kapab voye kado. sou tiktok ok m swete ke nou te renmen video a pa bliye abone si potko fè sa epi patajel dako bye.